Medam la sosyete, bonjou, bonswa, tou depandaman de ki kote e a ki lè ou pral gade video sa, nou kontan antre lakay ou pou nou enfòme w tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Ou menm kap gade video sa, nou mande w pou abòne pou ka rete konekte ansanm avèk chanèl sa. Nan minit ke nap pale avèk ou la zanmi entènot se pa 2 kout bal ki pap tire nan zòn metwopolitèn nan, bandi viv ansanm yo pale avèk pèp ayisyen an, yo detèmine tout bon. Nan minit ke nap pale avèk ou la, Bò primati, se pa de kout bal ki pap tire, Andy Babekyou melanje avèk Izo, lanmò san jou, nèg yo dedouble, elikoptè anlè, nan minit ke nap pale avèk ou la zanmi entènot, bandi Viv Ansanm yo dedouble pou yo pran Leslie Voltaire. Viv Ansanm di, yo pap kouri dèyè pèp, yo pap atake popilasyon an, yo di se primati yo bezwen pran, yo di se palè nasyonal yo bezwen pran, nou wè malgre, ebyen bandi Viv Ansanm yo fè deklarasyon sa, popilasyon, ebyen Dèlma, popilasyon Petyonvil, popilasyon Kanapevè di non, Yo pap kite bandi vansanm yo atake paske lè bandi yo atake yo pa atake gran nèg yo vre se popilasyon an yo fè kouri se moun se inosan yo fè kouri kite lakay yo ebyen babekyou di popilasyon an si tout fwa nou pa vle kite m atake nou pa vle kite m atake palè nasyonal li pral mache sou yo nan dèlma li pral mache sou yo nan petyonvil nan kanapevè ou pral tande gwo deklarasyon anndan video sa nap mande w pou pran son w pou tande enfòmasyon sa yo nap kouri rantre vit nan chèn entènasyonal la nou gen prezidan vladimi poutine ki kontakte Guy Philippe ou pral tande koze anndan video sa. Guy Philippe li menm kanpe sou brenzeng li, li deside atake ou pral tande koze. La Chin avèk Vladimir Putin ann di la Russie deside tout bon pote ranfò ba Guy Philippe ou pral tande koze anndan video sa. Pierre Esperance li menm ki tande la Russie avèk la Chin deside pote ranfò pou Guy Philippe, ebyen Pierre Esperance ekri anbasad amerikèn Pierre Esperance ekri ebyen Nasyon Zini pou l fè konprann ebyen se Guy Philippe k ki a atake zòn metwopolitèn nan, se Guy Philippe k ap fè moun kite lakay yo. Èske w tande de koze? Pierre Esperance fè konprann tout bandi ki mouri nan Kanapevè dènyeman la, se Guy Philippe ki te voye yo. Nou wè Pierre Esperance sa, fòk nou fòk nou ba l yon bwa kale. Pèp Ayisyen, si nou pa deside pou nou mache, sa fè m di tout moun Kanapevè, tout moun Petyonvil, kap bay bandi yo bwa kale fòk nou mache pran pyè esperans dèyè kote l rete paske yo di nèg sa yo se nan gwo otèl yap dòmi yo di se nan mariot yap dòmi nou genyen pyè esperans mezanmi ki te atake komisè miskaden nou konnen komisè miskaden son bèl travay lap fè nan jiridiksyon miyagwann nan ebyen jounen jodia la pyè esperans atake ebyen guy philippe paske l vle fè revolisyon paske sistèm sa ki la. Oligak kowonpi sa yo, boujwazi sa ki la a. Zanmi entènot, yo p ap janm dakò pou peyi a stab. Pa bliye, Boulos, nèg akra yo, Dimitri, Vob, te di Jovenel Moïse lè peyi a stab la, li pa bon pou yo. Jovenel Moïse ki te vini avèk anpil pwojè, ki te vle mete kouran 24 sou 24, nèg yo ki wè yo gen pano, yo gen batri, yo achte aletranje, vin fè dè milyon Ayiti, yo wè yo p ap ka fè kòb sa ankò, Yo te deside fè konplo pou yo touye Jovenel Moïse. Enben Jovenel Moïse ki te koupe tout kontra ke nèg sa yo tap fè dè milyon chak mwa sou pèp Ayisyen an, Jovenel Moïse te kraze sa. Enben jounen jodi a Jovenel Moïse pa la ankò. Nèg yo pran pouvwa a, nèg yo di a fè plis pase 20 tan ap dirije peyi a. Sa vle di dè nèg ki chita nan dyaspora, kap pran plezi yo, kou yo pa gon goud nan dada yo ankò, yo vin toupizi pèp Ayisyen an, vin fè kòb sou do nou. Nap mande pou pèp Ayisyen ki nan kanapevè. Pandan nap ba bandi bwa kale, Dèyè kote nèg sa y ap dòmi? Dèyè ki kote yo ye? Moun k ap dòmi nan lari Dèlma, moun k ap dòmi nan lari nan Kanapevè, moun ki kite Solino, ki kite Akayè k ap dòmi nan lari, sa m ap mande nou, pa dòmi nan lari. Al dèyè kote Primati ye. Kote, ebyen, kote nèg yo ye a. Antre nan gwo otèl yo dòmi. Paske nou pa ka rete nan lari a. Pèp ayisyen, ou pral tande koze anndan videyo sa a. Guy Philippe frape, la Russie pote èd, nan minit ke nap pale avèk ou la sam wè kap pase nan Dèlma la, bagay la konplike wi, ou pral tande deklarasyon kriminèl la bandi viv ansanm ki deside frape tout bon. Jimmy Cherizier Barbecue voye yon mesaj klè bay moun Dèlma, moun Petyonvil. Poun demare emisyon an, paske sa ou pral tande la grav anpil, Men pou n demare emisyon an, ann tande ti ekstrè sa a. Paske andedan emisyon sa a, nou pral sezi. E moun Dèlma ap konn egzatteman ki sa pou yo fè, moun Petyonvil ap konn egzatteman sa ki sa pou yo fè, moun Taba, ap konnen kisa pou yo fè e sa mwen kap prepare an pap piti. Monchè wi e pèp la fè chwal pèp la deside ke l renmen gouvènman an jan li a la pèp la fè chwal pèp la deside ke se nou menm kap pran pòz renmen peyi a se nou menm ki pa konprann yo yo menm yo anfòm yo pa bezwen anyen chanje yo mèt ret anba tant yo mèt pa ka manje yo mèt pa kab voye pitit yo lekòl yo mèt pa kab fè anyen sa pa di yo anyen. Yo anfòm, yo anfòm depi yo ba yo mil goud la, depi yo jere baz. Donk se sa, se repons pèp la. Nou menm nou te toujou klè wi. Nou di n ap batay pou pèp la, ak pèp la. N ap batay avè l men fòk pèp la pran lari, fòk pèp la mobilize, fòk pèp la fè pati pa l. Paske nèg sa yo, yo pwisan, se yon sistèm li ye. E pa gen jan n ap kab bat yo san patisipasyon pèp la. Men pèp la li menm se pa konsa li wè l. Tout sa w di l, tout sa w eksplike l, Li pa vle pran responsabilite l. Donk pafwa on nèg ou rive on kote, ou poze tèt ou kesyon, poukisa on moun ap riske vi yo, eseye bay vi yo pou kalite moun sa yo? Paske m pa m pa kab esplike kòman on pèp kab tonbe nan eta sa. Sesi etan di, sa pa vle di ke nou pral dekouraje, n ap sispann batay pou Ayiti. Paske nou p ap batay pou moun sa k la yo jodi a sèlman. Nou oblije kanpe e mobilize pou moun, timoun k ap vini demen. Jenerasyon moun sa yo ka yon jenerasyon pèdi. Jenès aktyèl la ka yon jenès pèdi. Yon jenès m pa konnen ki bay vag. Men nou menm ki renmen Ayiti se devwa nou pou kontinye wè kijan n ap retire peyi a nan twou ke l ye a. Revolisyon an ka ap pran plizyè ane.
L ap pran tan pou l pran. Jiskaske pèp la konprann ke se li k pral deside konbyen tan l ap pran. Se jèn yo ki pral deside konbyen tan revolisyon ap pran pou l ateri e bann nouvèl Ayiti a. Si yo vle l, li kab pran yon semèn, mwayennan ke yo aksepte ke fòk yo enplike yo nan batay pou chanjman an. Mwayennan ke yo aksepte ke pa gen sovè, pa gen mesi. Sa yo pa egziste. Se pèp ki pou libere peyi l, se pèp ki pou libere tèt li. Nou menm sèl sa m kab fè, nou menm nan revolisyon se di yo men kisa, men ki wout, men ki chemen e n ap la avè w. Men fòk jèn yo pran responsablite yo.
de jou an jou nap konstate ke Ayiti ap pran yon bak antanke lidè syèk revolisyonè a, kòman ou wè bagay yo? Mwen panse son mank de plan, pa gen plan. E pi gwo pwoblèm Ayiti jodi a la, pa gen moun ki kab kontredi nou, se sekirite. Ensekirite ap kraze moun toupatou epi ki vin paralize tout sektè. Plizyè ane, plis ke 5 an, depi moun Jeremi pa kab deside yo pral Pòtoprens. E oubyen moun Okap deside y ap desann, oubyen moun Plato Santral. Donk peyi a li sou kontwòl moun ki gen zam e ki pa p ezite fè sa yo vle fè avèk popilasyon an. Donk depi 5 an. Nap viv kalvè sa. Men leta ayisyen malerezman pa janm gen yon plan. Nèg yo pa janm di men kijan yap soti nan ensekirite a. Yap enprovize, enprovize. Se amatè apre amatè kap chèf polis, kap sekretè deta la sekirite piblik, kap minis jistis. Nèg yo pa gen okenn plan pou retire peyi a nan. Nan sa l ye a la, nou menm nou te pwopoze yon plan ke malerezman entènasyonal la avèk fòs reyaksyonè Ayiti yo te kanpe anfas nou. Men nou toujou kwè ke nou kab soti nan pwoblèm sa a si nou vle soti ladan l, si nou gen yon Leta ki gen volonte politik pou retire nou nan sa nou ye a la. Mwen tande plizyè moun mouri, m tande tout sa k pase pandan tout tan sa a. Souwè m pa pale, se pa ke mwen pa konnen sa k ap pase yo. Mwen deside kenbe silans mwen jiskaske Mwen santi m gen fòs ase, m santi m anfòm ase pou m delivre pèp mwen. Ou pale de plan pou moun ki petèt ki pat konn plan, èske w kapab fè yon ti revye avanse de plan pou nou? O depa nou te di ke sosyete a se nou menm ki responsab ki fè peyi a rive nan eta ke li a la. Nou tout te kwaze bra n, nou tout te rilaks lè nèg yo tiye 3 polisye nan Vilaj de Dye. Li pat rilaks, li pat anyen, tout moun rilaks. Pwoblèm nan ap monte, l ap monte. Y asasinen e prezidan Jovenel Moïse. Nou prèske pran l nan jwèt. Menm lè moun endinye bagay men, ki sa k fèt? Tout vrè koupab yo nan lari, tout vrè koupab yo ap pran plezi yo. E se moun ki asasinen prezidan Jovenel yo, se yo aktyèlman ki met prezidan an Ayiti, ki met premye minis an Ayiti, k ap deside an Ayiti. E pa gon moun la k pou di m, amwenske yo ta rizèz, ke yo pa konnen ke se entènasyonal la k asasinen prezidan. menm lè gen sektè ayisyen ki te enplike ladan l, men yo pa t ap kab fè l san konkou yon sektè nan entènasyonal la. E poutan se yo k ap deside an Ayiti. Se yo ki met chèf polis, se yo ki met minis jistis, se yo ki kontwole lame, se yo ki kontwole lapolis nasyonal e se yo ki kontwole gang yo tou. Donk mwen panse ke sosyete a nou menm fòk nou pran responsablite nou. Mwen panse ke jenès la fòk l aprann pran responsablite l. Mwen rantre la, sa fè plis ke 1 an, an n di 1 an 3 mwa. Mwen di yo gon plan pou n retire Ayiti nan sa l ye a la. Anpil moun dakò. Dyaspora a kanpe avè nou. Anpil moun an Ayiti kanpe. Men, sa Ayisyen pa konprann, ke pèp Ayisyen an pa rapò a inaksyon yo, lè yo pa janm vle fè anyen, yo tiye pwòp lidè yo, yo tiye pwòp ewo yo e yo tiye espwa yo. Paske pap kab gon lidè, pap kab gon moun ki pou retire Ayiti la, si lè l bay yon konsiy, pèp la pa swiv li. Ki lidè w ap ye? Ki ewo w ap ye? Ki sovè wap ye? Si lè w di pèp ou men kote pou n ale, men sa k ap bon pou nou, pèp la chita lakay li. Kòmkwa li panse ke si l soti, se yon plezi l ap fè w. Mwen menm lè m mande batay, m mande soti, m mande ann pran lari, ann fè yon bagay pou Ayiti, m pap fè l pou tèt mwen, m ap fè l pou Ayiti. E fòk jenès la, fòk jèn yo pran responsabilite yo lè yon konsiy bay nan politik pou yo suiv li. Ou pale de enplikasyon. Ki meyè fason jèn yo kapab enplike nan peyi a aktiyèlman la? Premyèman, fè moun konfyans. Kwè nan Ayiti. Kwè nan pwojè Ayiti a. Pa pran Ayiti yon kote ou vin la a men si w jwenn yon Biden w ale, si w jwenn yon Chili w ale, si w jwenn yon Brezil w ale non. Pran Ayiti a kòm se lakay nou, se sèl la k ap bon pou nou. Ke nou pre pou n batay pou li, pou nou jwenn Ayiti ke nou bezwen pou n viv avèk tout dinyite nou. Fò jèn yo rekonèt ke Ayiti a se afè pa n li ye. Nou pa gen lòt kote ankò. E kounye a la a, jwenn yon lidè ke yo fè konfyans. Si yo fè yon lòt lidè konfyans, tant mieux. Si yo fè m konfyans, ok. Men lè lidè ke nou fè konfyans lan di nou men kijan pou n batay, men kijan pou nou avanse, fò n swiv li. Si nou pa swiv li, nou retire tout fòs, tout dan nan bouch li. Lè l di nou an nou fè yon manifestasyon, oubyen an nou fè yon bagay nan Jeremi, nan Gonayiv, nan Okap, nan Pòdepè, nan Wanament, nan Hench, nenpòt kote nou di l la, fò ke yo reponn. Paske si yo pa reponn, y ap retire tout fòs lidè a. E entènasyonal la li menm, kòm rizèz, se sa l pral pran pou l di a, Nèg sa yo pa ka fè manifestasyon, nèg sa yo pa kab fè anyen, pèp la pap swiv yo. Non. Nou pa kab renmen Ayiti nan bouch. Nou pa kab renmen Ayiti sou rezo sosyal. Fòk nou renmen Ayiti nan kè nou e fòk nou prè pou nou fè sakrifis pou Ayiti. Pandan se tan ke m pa pale, kèk jou m pa pale, m pa janm gon jou k pase ke m pap travay pou m retire Ayiti nan sa l ye a. Men jan m te di la, li pa fasil. N ap batay kont yon sistèm ki gen tout lajan peyi a nan men yo, ki tiye yon prezidan. N ap batay kont yon sistèm ki gen yon entènasyonal ladan li. N ap batay kont yon sistèm ki akapare tout fòs koyèsitiv peyi a, ko rele l polis nasyonal, ko rele l lame Dayiti, ko rele l gang, tout ap travay pou sistèm nan. Donk sèl sa nou genyen se pèp la. Men si pèp la al pè, li pa vle soti. Si pèp la pè, li pa vle manifeste. Si pèp la pè, li pa vle pran responsablite l. Sistèm nan ap toujou genyen. E y ap kontinye kraze n, kraze n. Tout soyè k ap fèt Pòtoprens lan, se paske anba tè Pòtoprens lan gen yon richès. Tout sa k ap fèt la se yon plan. Se yon plan l ye. Se tankou e o dizuityèm syèk, o disetyèm syèk, lè nèg yo t ap rele Ayiti lapèl dè Zantiy. Jodi a, Ayiti se yon pèl li ye pou yo tou. Ayiti toujou lapèl dè Zantiy wi. Paske lapèl dè Zantiy la, li pa t janm pou Ayisyen. Se te pou nèg k ap kraze, k ap brize. Jodi a, se yon pèl li ye, piske y ap vòlè tout sa n gen nan sousòl nou yo, ke l petwòl, ke l iranyòm, ke l tout sa n genyen, San ke yo pa peye non pyas. Epi y ap itilize nèg an Ayiti pou toujou vin la a, al nan radyo yo, al nan medya tradisyonèl yo e montre ke sistèm nan ap byen mache. Senatè, anviwon ennan, de mwa depi ke ou lanse revolisyon an, gen moun k ap di ke yo remake yon silans. Kisa ki lakoz? Mwen fè silans, se vre, m pa pale, m pa bezwen pale. Tout sa m te di pèp mwen, mwen di l. Tout sa m te di pèp la, m te montre yo chemen, m di men ki sa pou nou fè nou soti, mwen di yo l deja. Kounye a la, mwen menm fòk mwen travay tou pou non sèlman m fin pale, men pou m vin montre pèp la men ki wout mwen te di yo a. Men sèl sa m di yo, m di yo se pou yo tande. Lè nou ba yo yon konsiy, fòk yo swiv li. Fòk yo swiv nou. Paske sistèm nan twò fò pou nou. Si nou pa gen apui pèp la, y ap kraze n. Y ap detwi nou tout. Nou menm nou bezwen pèp la, sitou jèn yo. Fòk jèn yo konnen ke fòk yo enplike yo nan chanjman peyi yo. Se pa ap tann yon fanmi pou voye chèche yo al Brezil, al Chili, al Sendomeng oubyen al Etazini. Enplike yo nan chanjman Ayiti, pwiske anfenn kont, nou wè avèk sa k ap pase Etazini jodi a, sa k ap pase Sendomeng jodi a, anfenn kont, se sèl Ayiti k pa n. An nou fè Ayiti vin bon. An nou fè jodi a pou Ayiti vin yon pèl, men vrèman yon pèl pou Ayisyen, pa pou yon etranje k ap kraze l, k ap brize l, k ap detwi l. Donk batay la la. M ap di w tou non revolisyon en nan de mwa pa anyen. Revolisyon ayisyèn nan kòmanse an 1791, li abouti an 1803. Revolisyon kibèn nan kòmanse an 1954, li abouti an 1959. Revolisyon ki sa n ap pale jodi a la, li apèn gen en nan. Nou ta anvi l fini demen. Men fòk nou rekonèt ke nèg yo ke bagay la li rèd, zam toupatou, Pòtoprens asyeje, san apui popilasyon an, san ke jèn yo pa mete yo nan sa, antre nan batay la, nou pap kab pou kont nou. Nou bezwen jèn yo, nou bezwen Ayisyen, nou bezwen tout moun. Sispann kritike, sispann ap voye monte, sispann ap di wi kot Guy Philippe, Guy Philippe met pye l atè, Guy Philippe li lè pou met pye w atè, m ap met pye m atè. Men fòk mwen konnen lè ke nou met pye n atè a n ap genyen, oubyen nou gen yon chans pou n genyen. Fok lè nap met pye nan tè a ke popilasyon an kanpe rèd e swiv nou. Sa vle di senatè e revolisyon an kapab pran plizyè ane? Lap pran tan pou l pran. Jiskaske pèp la konprann ke se li ki pral deside konbyen tan lap pran. Se jèn yo ki pral deside konbyen tan revolisyon an ap pran pou l ateri e bann nouvèl Ayiti a. Si yo vle l. li kab pran yon semèn, mwayennan ke yo aksepte ke fòk yo enplike yo nan batay pou chanjman an, mwayennan ke yo aksepte ke pa gen sovè, pa gen mesi, sa yo pa egziste. Se pèp ki pou libere peyi l, se pèp ki pou libere tèt li. Nou menm sèl sa m kab fè, nou menm nan revolisyon se di yo men kisa, men ki wout, men ki chemen, e n ap la avè w.